Hello hello tout le monde Kòman nou ye mwen espere ke nou tout nou trè trè anfòm gras avèk pwisans kreyatè mond lan. Jodi a mwen kontan retrouve nou yon lòt fwa ankò pou yon nouvèl videyo euh ou menm ki deja abone avèk chèn nan nou pap janm sispann diw mèsi e ou menm tou ki toujou like ki toujou gade videyo nou yo nou diw yon gwo gwo mèsi paske ou toujou pran tanw pou gade videyo nou yo ou toujou like ou toujou kite yon ti kòmantè pou nou e ou menm ki poko abone Kisa wap tann pou abone? Pandan wap gade ti video sa wap jis gade anba wap wè yon ti klòch wouj wap just klike sou li epi otomatikman ou tou abone avèk chanèl YouTube Tu Lu Tutu an. Jodi a nou pote pou ou yon losyon ke ou kapab fè ou menm ki genyen chevew ki ap kase

ki devan tèt ou, ki bò tèt ou, sa yo rele bò tèt kale a. Sa a se alopesi de bordure. Losyon sa a nou pote pou ou la a, li trè trè bon pou alopesi de bordure, ou menm ki pèdi cheve bò tèt ou, li trè trè bon pou ou. E ou menm tou ki bezwen yon pous cheve rapid, nan omwen yon mwa wap kapab kòmanse remake ke cheve yo kòmanse vini. Depi sou 22 jou oubyen 15 jou wap kòmanse wè diferans lan men sou yon mwa wap wè cheve w li ogmante totalman. Losyon sa a li fè cheve a pouse rapidman, li bay cheve a volim e li trè trè trè bon

Mwen pa pral pale nou de vitamin, de byenfè yo, paske m te fè sa deja nan yon videyo ke m te fè avan. Men la, m ap jis prezante nou losyon an. Tout moun konnen jenjanbre, tout moun konnen kawòt, tout moun konnen zonyon. Kisa nap bezwen pou nou fè losyon an? Se paske gen anpil moun ki toujou ap mandem kisa pou yo fè pou bò tèt yo ki pa gen cheve. Ebyen mwen konnen ke sa 3 engredyan sa yo li bouste cheve, li fè cheve yo pouse rapid. Donk se sak fè mwen vini avèk 3 zengredyan sa yo ki kapab fè cheve bò tèt ou pouse. Ok mwen menm mwen toujou itilizel paske devan tèt mwen pa gen anpil cheve, devan tèt mwen cheve yo yo pa founi paske ke de nati natirèlman se konsa cheve m ye. Nou konn wè gen fi ki gen devan tèt yo ki tankou fòm tèt ki tankou devan fòm tèt gason se konsa devan tèt mwen ye donk li pa gen anpil cheve donk mwen toujou itilize losyon sa e mwen jwenn rezilta avèl yo kòmanse founi donk nap bezwen jenjanbre zonyon kawòt kòman nap fèl nap graje yo oubyen nap blende yo ansanm la mwen genyen kawòt la epi jenjanm nan ki deja graje epi sa se zonyon an nou ka wè li gen ti koulè se paske li melanje mwen graje yo menm nan menm graj avèk kawòt avèk jenjanm nan donk se sa wap bezwen. Ou ka itilize 2 ti kawòt tou depan de gwosè a. Si kawòt la gwo, ou ka itilize yon gwo grenn kawòt. Pou jenjanm nan, sa depan de gwosè l, ou ka itilize 3 gwo bout oubyen 4 gwo bout. Epi pou zonyon an, w ap bezwen yon zonyon. Yon zonyon w ap bezwen pou kapab prepare losyon an. Epi w ap bezwen yon ti boutèy konsa. Vwala. Yon ti boutèy konsa. E pi w ap bezwen yon ti twal fen ou byen yon ba de chèr pou w kapab ekstrè ji zonyon, karòt, jenjanm nan. Vwala. Kòman nou prepare losyon nou? N ap bezwen yon bòl. Pou nou kapab pran ju kawòt jenjanm nan. Wala nou pral komanse. Dok m ap itilize ti twal fen mwen. Dok se avèl mwen toujou ekstrè ju yo. Nou ka wèl gen ti koulè w joun. Ok. N ap melanje tout ansanm. N ap pran ti kantite pa kantite. Jis pou nou kapab byen pran ju a. Ok. Mwen jwi a. Donk nou pa mete dlo ladan, se sèlman dlo ju jenjanm nan avèk ju kawòt la. Sa ki pral fèl gen plis ju se zonyon an. Ok. Donk la a n ap ekstrè ji an. Pa bliye mes amours nou pa bezwen mete dlo paske tout pwodui yo yo genyen ji yo ladan l. Ok. Zonyon an sitou li genyen anpil. anpil anpil ju donk 3 engredyan sa yo yo trè bon pou cheve nou konnen kawòt la li gen anpil vitamin ladann vitamin sa yo m te site yo deja nan yon yon videyo m te fè avan zonyon an tou li trè trè bon pou cheve. Epi jenjanm lan menm menm menm menm ki se yon moteur de pous, jenjanm lan li pouse cheve w rapid, rapid, epi li trè bon pou bò tèt ki pa gen cheve.

Donk jenjanm li rann cheve ou epè. Vwala, moun ki vle cheve yo founi, ou menm ki bezwen cheve ou founi, ou kapab itilize jenjanm paske li rann cheve a founi. Non sèlman li fè cheve a grandi, men li fè cheve a founi tou. Donk nou konnen defwa se yon mank de vitamine ki fè cheve ou kase, ki fè cheve ou pa ka grandi, sitou pou bò tèt yo. Euh, nou konnen kawòt la li gen anpil. pil anpil vitamin ladanl se sak fè nou itilize karòt la nan losyon sa nap itilize nap fè a la epi fòn pa bliye tou pou nou toujou konsome anpil legim lèm di legim se anpil fèy vèt tankou leti kreson tomat, kawòt, fòk nou toujou manje bagay sa yo, fòk nou bwè anpil sòs pwa tou pou nou kapab jwenn vitamin pou cheve nou kapab grandi. Donk, lè n ap fè swen, swen deyò a li enpòtan tou, men pa bliye fòk nou toujou gen yon trè trè bòn alimantasyon, fòk nou byen nouri e sa pral fè ke cheve nou li pouse an sante. Vwala. Mwen kapab remake. Woww. Ok. Mwen fini avèk losyon an. Pou mwen ka mete li nan flakon, nan ti bol, nan bidon an, mwen itilize yon ti gode jis pou l pa tonbe. Mwen wè valè ju ke mwen ekstrè ladan yo. Ok. Men losyon nou vin genyen. Losyon sa, ou ka itilize l 8 jou, li ka fè 10 jou maksimòm. Paske si ou... Pou w konsève li plis, ou kapab mete li nan refrijeratè, ou kapab mete li nan frijidè. Pa mete l nan frizè paske si l nan frizè li ka fè glas, lè l ap dekonjele sa ka vin rann li vin gen anpil dlo, li ka pèdi nan nan konpoze ke li genyen yo. Donk nou ka konsève li nan frijidè de preferans. Donk ou ka, kòman ou pou ou itilize losyon sa? Ou ap mete li nan rasin cheve ou paske li gen jenjanm ladan. Ou ap mete l nan rasin cheve ou. Ou pap kite, ou pap mete l nan kò cheve a. Donk se yon losyon ou ap mete nan rasin cheve ou avèk nan bò tèt ou Chak soir avan wal dòmi wap mete losyon sa nan tèt ou. Epi apre sa fòk ou toujou sonje lè ou pral dòmi pou mare chevew avèk yon bonè an saten pou kapab pwoteje chevew pou w kapab pwoteje tou idratasyon w. Donk, lè w ap itilize losyon sa a, fòk ou toujou idrate cheve w. Si w pa gen yon krèm idratan, si w pa gen leave-in, ou kapab idrate l avèk dlo. Men nan dlo w ap idrate l la, fòk se yon, se pa dlo wobinè. Fòk ou mete kèk. Ti gout lwil ladan l pou kapab toujou idrate cheve w, w ap pase losyon an nan cheve w chak jou epi w ap idrate cheve w chak 2 jou epi w ap tou grese cheve w tou paske jenjanm nan kapab fè cheve a vin rèd, vin dur. Lè w ap itilize losyon sa a, si ou te kapab fè yon coiffure protectrice, sa vle di ou penyen cheve w chak semèn ou kite l fè tout semèn nan san w pa demele l, li t ap ankò mieux. Donk se yon losyon ki trè trè trè bon. Ou menm ki te deja eseye l, vin kite yon kòmantè pou kapab ankouraje lòt moun ki poko eseye l. E ou menm ki poko eseye l, nou ankouraje w ale fè sa, ou pap regrèt epi w ap tounen vin di mwen kòman sa mache pou ou. Donk mes amours vwala pou jodi an, se te ti video sa m te pote pou ou, kòman pou reyalize yon losyon ki ap fè cheve ou grandi rapidman, pouse rapidman. Epi pa bliye lè ou ap itilize losyon sa, fòk ou toujou fè mask idratan pou cheve ou. Donk. Gen anpil mask idratan ke ou kapab fè pou cheve ou, chak 10 jou fòk ou toujou fè yon mask, epi apre sa fòk ou toujou fè ben d'huile tou, m tap bliye, fòk ou toujou fè ben d'huile paske cheve a li toujou gen tandans sèk, chak 10 jou ou kapab fè yon ben d'huile, yon mask, Epi toujou idrate cheve w toujou grese cheve w depwi depwi sou 15 a 22 jou wap komanse wè rezilta lè gen on mwa menm wap wè koman cheve yo li vrèman repouse vwala mes amours se la nou mete yon bout nan ti video a pou jodia nou panse sa te fè ou plezi anpil anpil. E ou menm ki poko abone nou envitew ale abone avèk chanèl la ou pap regrèt ou menm kap gade videyo a share li kite yon like kite yon kòmantè pou nou e nou pap bliye diw pa janm sispann souri a lavi e lavi ap souri ba ou an retou souriez à la vie et la vie vous sourira allez mes amours babay à très bientôt.